Se yon dekrè ki pibliye nan Le Moniteur e sèlman PM nan gen pou l aplike l. Se vre li pa t pran sou li, li te pran sou Gary Conille, men li menm li la pou li fè kontinite. Antanke PM, antanke Premye Minis, m ap repete l ankò, li pa gen ni prezidan sou tèt li. El pa gen paleman. Kelkeswa sal vle fè l ka fè l. E se sak fè maten an ou wè nou nou regroupe n devan primati pou n di l konsa sa dosye CNE a son dosye li menm pou l egzekite rapid. Dayè nou tout konnen novanm 2025 te genyen Yon anons ke minis finans dalò te fè de pibliye l e l te di ke pou anplwaye CNO yo rantre vin pran vin yon finans lan trezò byen antandi vin pran chèk yo endamnizasyon yo. Lè nou rive lan finans lè sa a n ap raple pou tout jounalis ki la a se te an an novanbre. 2025, lè sa a yo te dwe nou 15 mwa salè. Lè sa a yo ba nou 9 mwa salè, yo dwe n 6 mwa, e de novanm a jodi a fè n 16 mwa ankò yo poko janm peye nou, e transfè a toujou rete nan enpas. Endamnizasyon anplwaye CNE yo, se yon bagay ki nòmal pa rapò avèk tan ke yo pase nan leta ap travay, ap bay kouraj yo. Ok, se yon moun ki fè 26 zan ap travay. sou gwo materyèl, tout materyèl ke n konnen CNE itilize atravè peyi a pou te bay rezilta, enben jodi a, apre yo fin pran desizyon sa a, yo pa ko janm aplike dekrè a. Metenon, nou vini la pou n di, plen manike vizeme konsa. Nou se de nou se de ayisyen menm jan avèl nou gen pitit pou nou voye lekòl nou gen kay pou nou peye e nou gen tout responsabilite nou li gen yon responsabilite nan atik 7 dekrè a ki di ke depi dosye CNE a bloke. Se li ki pou mete dosye an aplikasyon, se li pou devlope l. Dezyèmman, nou vini pou n di PM nan konsa, fòk li mete yon komisyon al gade èske minis finans alepòk la ki se te Alfred Metellus, èske l te fè yon pwoje a lajan paske l te di l ap peye indemnizasyon avèk salè, li pa peye ni endemnizasyon ni salè, sèlman l bay 9 mwa. N ap kontinye pou n di Mario Andresol, ki se minis defans, ou gen yon responsablite nan dosye CNEA, ou gen senpleman pou aplike dosye a paske tout materyèl yo deja nan baz FADH. Nou pa vin rete la a pou n pale anpil, nou vin senpleman di nèg yo dosye sa a se yon dosye ke nou pran akè, yo menm yo dwe pran l akè paske dosye a se yon dosye Leta, se lè anplwaye Leta, ki t ap travay nan Leta, ki bay jenès yo e ki jodi a la a bezwen ke Leta dedomaje yo. bezwen ke leta transfere yo e l bezwen ke leta peye yo salè. Tou senpleman sa, mwen panse ke si PM nan pa fè l se paske l pa vle, se tou senpleman paske li gen lòt bagay l ap regle, paske nou menm jodi a nou rekonèt ke se li menm ki premye minis, se li menm ki prezidan, se li menm tou ki alafwa palemantè. Sil pa fè yon bagay se tou senpleman l pa vle. E sak fè maten an, nou ankò yon lòt fwa ankò jodi a se lendi, nou vin devan primati pou n di l pou l pran responsabilite l nan dosye a, transfere tout moun ki merite transfere paske le 20 out 2025 yo te pran yon dekrè, yo te pran yon rezolisyon la nan konsèy dè minis la, nan cpt a yo di y ap peye tout moun sène, y ap dedomaje moun ki gen 54 e plis. E yap transfere moun ki dijit a 50 plas. Jodi a pa janm gen et fèt. Nou menm nap toujou kanpe la. Otan de fwa EPN nan pa pran sou abitre nan atik 7 la ki di li gen sou abitre, li pa pran nap toujou vin kanpe la pou nou denonse sa e pou nou di pou yo panche zorey yo vè anplwaye CNE.